Kòman? Avèk kiyès n ap sove Ayiti? Yon gwo kesyon ki vo de, k ap pèmèt ou reflechi sou pi bon chwa kowoperasyon entènasyonal sou plan jeyostratejik e politik, ki fòm de gouvènans ak pwofil dirijan ki gen karaktè ak diyite Andedan yon pwojè sosyete ki gen pou pi piti 50 an, k ap pèmèt Ayiti soti nan tou kote l ye la, ou menm ki gen chans swiv chapit emisyon sa, sèl fason w ka ede l grandi se pataje l avèk yon frè, yon sè konpatriyòt, konsa, levanjil chanjman tout bon peyi Dayiti a ap pwopaje, epi souflete konsyans chak grenn nan nou.

Bonjou, bonswa tout moun e byenvini nan twazyèm chapit emisyon Kòman avèk kiyès n ap sove Ayiti. Se yon plezi pou m ansanm avèk nou ankò yon lòt fwa, pou yon twazyèm fwa antouka. Mèsi a tout entènot, sila yo ki te abòne, ki te pataje, ki te layke e ki te fè kòmantè nan de premye chapit emisyon sa a. Mwen di nou tout byenvini nan twazyèm chapit emisyon. Koman avek kiyes nap sove ayiti. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus C'est fini les colonies, fini le temps du mépris Ça va changer un jour.
Deja map di nou mèsi paske nou pral akòde bokou plis atansyon a chapit sa. Nan 2 premye chapit yo nou te pale de lokipasyon amerikèn anfèt distorik. nan emisyon sa a, nan gran randevou sa a. N ap kontinye a seri sa a, seri rapèl istorik yo. Men jodi a nou vle gade ansanm avè w koz okipasyon yo. Fò souvan lòske ameriken fè entèvansyon nan yon peyi yo toujou di se pou pwoteje pwòp enterè yo. Ou ka toujou poze tèt ou kesyon sa a, enterè a ki sa l ye? Se enterè politik, stratejik, ekonomik. Pa gen a sortir de là. Paske se pa mwen k pral aprann ou, ou rekonèt ke grann puisans yo rele ameriken, peyi Etazini, li gen prezans, baz militè li, prèske lan tout kontinan yo. Donk Ayiti. ki twouve l nan Karayib la, ou kapab di tèt ou, lè yo te fè entèvansyon an, si y ap pale de enterè, ou ka mete l lan linye sa a. Kòmkwa Ayiti se yon zòn stratejik pou Lèzetazini. Pa gen asòtir de la, paske nou a kèlke zè de Laflorid, mwen de de zè, mwen de de zè de Laflorid. yon state Etazini. Brèf, donk sikonstans ki te antoure entèvansyon 28 jiyè 1915 lan, se otou de sa yo, enterè estratejik, enterè politik, enterè ekonomik. An n pran enterè ekonomik la. Lèzetazini li. okipe Ayiti, li fè entèvansyon ofisyèlman le 28 jiyè 1915. Men selon sa sous nou ba nou, te deja genyen de militè ameriken ki te sou sòl la byen avan 28 jiyè a.

Du Président Jean Vilbrun Guillaume Sam, ou konnen yo te asasinen misye, yo te trennen kadav li atravè les rues de Port-au-Prince, malgre l t al dèyè konkou anbasad. Se pa de sa n ap pale la jodi a, se pa yon kou distwa, jan m souvan di l, men se de pasaj ke nou refere nou a yo menm pou ke nou kapab baze fè istorik yo anndan seri emisyon sa yo. Donk, asasina de Vilbrun Guillaume Sam kòm prezidan de la Repiblik, li vin kòm yon eleman deklanchè ki te pwovoke entèvansyon amerikèn nan, men se te voulu, paske, M vle nou konprann sa, chak kriz ou wè an Ayiti e n ap viv sa jounen jodi a, depi lanui dè tan, li te toujou konsa. Kriz yo, pa wè yo antan ke tèl. Fò w gade pwofondè yo, fò w gade sa k pwovoke kriz yo, men m ta kapab di fò w kapab li antre lè liy pou w byen konprann Sak kriz la? Dèfwa moun yo pran lari, moun yo ap kraze, y ap brize, y ap brile, y ap tiye. Men, di tèt ou, sa k dèyè tèt moun sa yo? Pou ki objektif? Ki atant yo genyen pa rapò a sa? Toudabò, se de gwoup yo itilize, yo peye yo pou sa. Donk, Ayisyen an, se sa k fè mwen menm m souvan di, dèfwa, èske nou gen nasyonalis? Èske nou gen patriyòt? Bon se 2 tèm diferan. Lè w wè jan nèg la motive pou l kraze, jan l motive pou l tiye, jan l motive pou l brile materyèl Leta a, ke li menm li se li se mèt yo tou paske ey se kòb ou, se kòb ou peye taks ki achte materyèl sa yo. k ap itil peyi a. Donk, sa yo, fò w kapab fè dekantasyon sa a pou w gade jan moun nan motive pou l kraze a, èske se sa l ap fè pase kòm revandikasyon an ki koz la, oubyen èske l gen yon bagay l ap defann anba chal ke ou menm ou pa konnen? Enben, se sa m ap ede nou konprann. Donk, lè w wè gen de gwoup k ap mete twoub nan peyi a, sètènman yo gen yon remòt kontwòl. Alò m ap pran, m pran yon egzanp, yo gen yon sektè k ap kontwole yo, ki voye al fè yon bagay men yo fè l la, yo pa di gwoup moun y ap voye fè l la men ki sa. Vrè rezon yo pa dil, men yo pwofite de sa moun yo manke nan zòn yo, de elektrisite, lopital, yo fè pase yon revandikasyon ki aparaman ou wè son bagay ki lojik. Se dwa moun yo pou yap mande lopital, men etan moun yo ap mande lopital la, Sa pa anpeche w kore ap kraze lopital sa yo gen deja yo. Donk se sa ki parèt paradoksal e ou menm ki kapab li antre lè liy, fò w di tèt ou en en. Si moun nan di l ap mande lopital, li pa ka an menm tan etan l ap mande lopital ki pa sifi epi sa l gen la l ap kraze l tou. Donk sa se minimòm yon moun ki gen bon sans ou fè dekantasyon pou w di en en. Se pa motivasyon an sa. Gon lòt motivasyon kache. Petèt moun k ap fè revandikasyon an pase a li pa enbi de sa veritableman Yo ba l fè a. Yo pran koz li a kòm pretèks epi yo di l pase sa kòm mesaj, men ofon se yon lòt bagay y ap defann ki nan enterè sektè sa a. Ok. Se sa n ap viv jouk jounen jodi a. Donk, yo itilize de gwoup an fonksyon de vilnerabilite moun yo. Sèvis piblik yo, yo pa rive nan zòn sa yo fasil. Moun yo, yo peye taks. Donk, yo gen yon atant de Leta. Leta, li afebli depi kèlke tan.

Pa mwayen stratejik sa a. Ok. Pa gen anyen k fèt pou granmesi. Yo jwenn on rezilta paske yo tire dafè ladan l, yo gen kontwòl Leta a, yo fè biznis avèk grand pwisans yo, grand pwisans yo menm, yo jwenn on retonbe ekonomik paske s on kesyon de deviz. M vle nou souliye sa a. Sektè mafye a, li itilize vilnerabilite moun yo pou fè yon revandikasyon pase, men tou yo fè l tou paske yo dil avèk grand pwisans yo, grand pwisans yo ann di pa egzanp se pou plis zam vann, m pran egzanp zam nan, m te ka pran lòt egzanp, lè gen minisyon kap vann, zam ap vann, ou dakò Ayiti pa fè sa yo? Men kiyès ki ka kòmande zam? Se sektè mafye a. Donk, lè konsa pwisans yo vann zam, gwo echanj komèsyal ki fèt, epi, paske, m vle w konprann, sektè mafye sa a, yo gen de konpayi de sekirite, e yo menm tou yo gen kontwòl prèske tout ògàn leta yo, tout sikui ke leta ta ka itilize kòm sikui legal pou fè acha de materyèl militè eksetera. Sa yo sede a sektè mafye sa a. Menm sektè mafye a, li genyen kontak avèk grann puisans yo, li fè kòmand lan nan plas ou. Lè l fè kòmand lan nan plas ou a, li fè yon pwofi, men puisans lan tou, li tire dafè paske li vann. Donk sa pa enterese l lè gen 10 moun mouri, zam sa yo tchwe, paske l fè kòb li avèk moun yo. E moun sa yo se veritab entèlokitè w yo ye. M vle nou konprann demach lan. M vle nou konprann dinamik sa a. Ekstrèmeman enpòtan, en. Donk pwisans lan, lè gen 10, 20 moun kap mouri, sa pa enterese l paske zam vann se pou tire, men tire se bèt yo pral chase avè yo, ou dakò se moun, Ayiti pa an gè. Donk kèlke pa entènasyonal la li enplike endirèkteman ou dirèkteman nan sa kap fèt la. Paske fò yo ta di tèt yo, en en, Ayiti pa an gè avèk la Dominikani, gen yon gwoup ki rele viv ansanm kap frape, men si oligak yo, sektè mafye a m vle di, li achte minisyon li achte zam nan men nou an fonksyon de konpayi de sekirite l genyen. Mentnan, kont ki moun yo pral goumen? Fò pwisans lan ta ka di sa, non men sa pa enterese l, se komès l ap fè, li vann, li pa menm konn sa w pral fè avè l. Mentnan kote yo ka sansibilize, se lè moun yo kòmanse mouri pa dè santèn de milye. La, li pral yon kesyon de jenosid, gè sivil, etsetera. Se la petèt yo kapab, e la ankò, se an fonksyon de enterè yo. Donk m te vle fè pwen sa a pou nou, Pou nou byen santre deba a, sitou moun ki toujou met an tèt yo, gen yon sovè ki rele Ameriken k ap vin sove yo nan sa, nan sa yo ye la. Si nou t ap dòmi, si nou t ap reve, ey, reveye, dereve. Se konsèy sa a m ka ba nou. Li pa t janm konsa, li pa konsa,

te vin okipe peyi a. Lè yo prale, yo pran rezèv lò nou ki te estime a 500 mil dola ameriken nan epòk la. N ap pale la de 1939, e jodi a nou an 2025. Ou imajine w rezèv lò sa a nan epòk la 500 mil dola l te vle di sa l vle di a. Pa etone w 500 mil dola sa a an 2 an 1939 la, jodi a si w ap eseye etabli l selon epòk yo, 500 mil dola sa a ou ta ka miltipliye l pa li menm ankò, 500 mil pa 500 mil, e w a wè sa sa ap bay kòm kantite. Brèf, Ameriken kontribye nan apovri, m pa vle di nan povrete non, nan apovri paske yo fè nou, yo rann nou pòv. Se apovri yo apovri nou. Ameriken yo an tèt de list kòm peyi ki souse, ki tòde Ayiti, ki tòde men Ayiti, li pran resous li, ki anpeche l avanse. M vle n konprann sa. E sesi, fòk gen moun ki pote pawòl sa yo. Si n ap atann nou se otorite politik, otorite etatik pa bò isit ki pral gen de tèl Diskou, ankò yon lòt fwa, nou twonpe n de sib. Paske nou dirijan se senpleman yon sèvitè. N ap pran tan pou nou kapab chanje lòdre dè choz. Paske nou menm tou, nou se moun k ap dòmi. Nou satisfè an depi di fèt ke moun sa yo, yo kapab ba nou, chak fwa yo panse a nou, s on pla cho yo ba nou pou sove grangou a pandan yon jou. Chak fwa yo panse a nou, Se yon mil goud yo ba nou pou n al bwè byè. Depi nou fin fete jou a, nou pa bezwen konn demen. Sa k ap vin demen an, avni pitit nou, avni tèt nou, avni peyi a, sa pa enterese nou. Donk yo pwofite de sa. Nou trè vilnerab nan panse nou, nan vant nou, nan fason daji nou, nou trè vilnerab. E sa fò nou chanje l. Nou bezwen de moun ki gen karaktè ki pou ede n chanje sa tou, paske li dabò yon pwoblèm edikatif. Li tou dabò yon pwoblèm edikatif nan peyi a lòske moun nan pa kapab reflechi sou avni l, sou sa l te dwe jwe kòm wòl, kòm popilasyon, nan sektè li. E se sa k debouche a kesyon gang yo tou jodi a. E se sa nou pral gade ansanm nan dezyèm pati emisyon an jounen jodi a.

Bagay m tande souvan, m pral raple l pou nou, Gen yon diskou k ap fè chemen l e nou pran l pou pawòl levanjil. Se sèt kesyon yon jounalis ki pale ak bandi, alò, fè entèvyou a bandi, li se jounalis bandi. Èske se sa? M pa di l pa sa non, men lan jeneralite l, èske se sa? Èske se tout jounalis, si l Bay on ti lakòde on entèvyou a on bandi, se paske l ap fè travay bandi a. Èske l pa gen on volonte pou l ede nan demach sa a? Nou pral gade sa ansanm. Men pou mwen menm, m vle mete bemòl la. M vle eseye pote un peu de lumière par rapport a moun ki konprann lè pa egzanp on jounalis entèvyouve on bandi oubyen Al chache enfòmasyon nan mitan bandi yo, fòseman li pa bandi. Jounalis la, li kapab vle ede, m di jounalis la, lan demach li. Paske gen de, gen de posiblite. E lavi a se sa l ofri menm. Pa gen anyen k mache ki pa genyen, pa gen ankenn domèn menm ki pa prezante l sou de po l. Se Konsyans ou menm, li gen 2 paralèl sa yo tou ki fè jije yon bagay pou w di si l bon a si l pa bon. Sa vle di, le bon et le mauvais, le mwen bon e le mwen move. Ou ka fè l son tèz konsa. Donk, lè yon jounalis al chache enfòmasyon nan mitan viv ansanm oubyen yon gwoup de gang, demach la kapab on demach negativ, li kapab on demach pozitiv. Dan la mezi ou, sa l al chache an tèm denfòmasyon an se pou konsomasyon ou. Se pou ou menm ou ka gen enfòmasyon sou fonksyònman gang yo, petèt. Li gen dwa pa on pou on travay de pwomosyon l ap fè pou gang nan, pou sa moun ki pa dakò a tèz sa vle fè l parèt la tou. Pou mwen menm, m pral aji nan sans ke on jounalis k al dèyè fòmasyon nan mitan gang yo, men pou l sèvi popilasyon an. Poukisa m di sa? Moun ki nan Leta yo, nou konn kote yo soti. Nou konn orijin politik yo, nou konn orijin sosyal yo. Se de moun ki soti nan pati politik, antre gimè, se de gwoup ki te enskri atravè Ministè Lajistis kòm pati politik ki gen yon senkant manm epi yo fè fo papye, yo di yo gen ven mil manm. Paske gen yon frè ki bay pou pati politik ki pral nan eleksyon, menm kant yo pa p fè pwa nan eleksyon an, men omwen yo benefisye 2 milyon, 3 milyon, 4, 5 milyon goud Konsèy Elektoral la bay oubyen Leta ap bay la pou yo ka al nan kanpay la. Donk se te sa l te ye. Epi depi lò, yo tou ap pèpènen sou teren an kòm pati politik. Men fò w ta gade anndan nannan yo pou w wè si yo se pati politik vre. Brèf, nou fèmen chapit sa a. Orijin sosyal moun yo, se de moun, ekonomikman, ki pa t itil tèt yo anyen, ki pa t regle anyen, sinon yo menm ak fanmi yo. Men, pou yo te fè de gran eksplwa ekonomik, gen gwo magazen, gen gwo antrepriz, yo pa t gen sa. Nou konn sa, se de moun ki trè modès. Mentnan, chan politik la kapab pèmèt yo fè lajan, Epi yo eksplwate sikui sa. Kidonk, apati de lekti sa, ou pa ka di moun sa pou l pa eseye konsolide plas li ye a atravè vilnerabilite w. Donk, se de ou menm li viv. Fò l toujou kenbe w nan sa w ye a, nan manti, nan kreye buzz, fè w pase pou sa w pa ye, epi li menm pou l aswa pouvwa li, pou l rete la, pou l toujou fè kòb la an fonksyon de bezwen w yo. Se sa bagay la ye. Jodi a, m ap di nou franchman, jijman pa m nan, li kontrè pa rapò a jan de diskou sa yo. Ok? Nan sans ke, mwen menm, mwen vin pran an kont, dèfwa, moun nou rele bandi yo, moun Ameriken met etikèt teworis sou yo jounen jodi a, m pa defansè yo non, men gon jan nou vann yo, e Ameriken tou ki konn egzistans yo la, Paske, ke nou vè ou non, m si e sèten, anbasad la gen lis tout nèg gang yo wi. Paske l chita avè yo. Yo pa chita avè yo konsa, se yon fonk, se an fonksyon don skedil yo kreye pou sa. Yo gen yon lè pou yo wè yo. Donk lè yo wè yo, yo gen yon kote yo siyen. Ou dakò l gen lis la. Donk moun y ap vann nou mal yo di yo teyoriss jodi a, kèlke pa, yo ofisyalize yo tou, menm an kachèt. Oke. Men mètnan, mwen menm tou, m pa ka pran pawòl. Lè yo defini mesye, ti mesye a zam yo kòm gwoup teyoris, mwen menm pou m ap amize m fè repetisyon pou yo, plis w ap repete l, se plis ou ba l cham. Pou mwen menm li pa gen cham, paske se nou menm endirèkteman ou dirèkteman ki te kreye yo. Nou konn egzistans yo, nou chita avè yo. Men mentnan, jodi a, lè l depase nou. Ou pa ka vle pou m ap fè koral la avè w, pou m ap di teworis menm jan avè w. Se vre m konnen se de moun ki fè sosyete a mal. Men ou menm tou, ki wòl ou jwe nan mal y ap fè sosyete a? Ou menm kòm puisans. Ou fè zam lakay ou, ou fè minisyon lakay ou, e ou konnen lè w vann oligak yo zam, ki di yo gen konpayi sekirite, se ti mesye sa yo y al bay zam sa yo, y al vann yo, oubyen ba yo m pa konnen pou detwi popilasyon an epi menm ou menm nan jodi a ou vin di moun sa yo se teworis poukisa m fè koral sa m pa ka nan koral sa mwen menm m gen dwa sa ok menm si m mouri pou li men m gen dwa sa pou m pou m pa di teworis ou di a ok yo se de kriminèl se vre men mete yo nan menm stad avèk Benladen lè gran teworis Kamikaz ki te eksploze e mete plizyè milye lavi moun an danje alòm de lendi 11 septanm 2001. Donk, e pou mwen menm, sa pa, sa pa make sense. M pa ka klase yo la. Se pa mwen k ap fè klasman, men lè w klase l ou mete l la, li pa, mwen menm m pa kab repete l

Abitan plante mayi li se pou gwo batiman Li rete akoukouman e l pa gen dwa di kouman Towo Ondiras yo se pou Tegzas yo bon Mezanmi gade Kolonbyen yo se pou zwazo mechan yo E Nikaragwa sa pa fè m sèl usa Vye frè yo lan Zafra y ap voye manchèt monte Pou tande jou leve lan Sendomeng yo ye Wi m te vle di Otorite ki la yo, yo genyen enterè pou yo sèvi mèt yo e pou yo konsolide plas yo ye a, pou yo konsève plas yo ye, y ap fè kòb la, yo gen privilèj, yo genyen dezyèm rezidans, yo genyen frè pou manje, yo gen pèdiyèm, eksetera. Yo gen yon enterè pou sa, paske se yon djòb y ap fè. Se pa de nasyonalis, se pa de patriyòt, men se de moun, ey, se tankou m ta di w, yo te aprann yon metye, aprann yon metye politik, metye yo se politik, fè politik pou yo gen lajan, pou lavi yo chanje. Donk yo p ap janm dakò pou bagay la tounen an favè nou. Yo p ap goumen pou nou, y ap sèvi pwòp mèt yo. Ebyen, se sa k fè yo fè anpil manti, Se sa k fè, yo meprize popilasyon an, yo pa pran koz popilasyon an kòm motivasyon, kòm okipasyon yo pou yo travay pou yon myezèt popilasyon sa a. De se fèt, yo bay anpil manti. E, de fèt, yo chita ak bandi tou an kachèt. Menm moun k ap finanse yo a, mèt yo a, mèt yo chita a bandi tou. Pou mwen menm, se pa krent pou bandi yo pa di, diferant rankont yo konn gen avè yo, ki rapò yo genyen, ki fè, yo anpeche jounalis, e yo toujou ba w etikèt la, lè w fè entèvyou avèk moun sa yo, ou se gang tou, otomatikman. Donk, slogan an, se pou w pa, se, yo fè w pè, pou w pa fè l, men, premye bagay yo gen lan lide yo, se, pou w pa konnen vrè verite a, pèmèt mwen mo sa, pou w pa konnen sa k verite yo vre, pou w pa konnen kòman peyi a ap fonksyone vre. Donk mwen menm mwen, mwen, mwen metrize sa a, m pataje l avè nou, à qui veut l'entendre. N konprann? E jodi a li parèt klè, madam, mesye, ou pa ka fè anyen san gang yo. Nou nan yon pozisyon de non retou e se sèl fason, m ta kapab di pasifik, pou nou rezoud sa nou gen la kòm pwoblèm. M pa yon pwofèt, men pou mwen menm, se sèl e inik mwayen Mwayen dyalòg avèk moun a zam yo, m peze sou mo a, fò nou pale avè yo. M pa konn si se de gwoup anndan sosyete sivil, m pa konn si se de gwoup sosyopwofesyonèl, m pa konn si se de gwoup politik, òganizasyon, m pa konn pa ki mwayen, men fòk nou antame yon dyalòg sensè avèk yo. Paske m tande yo. Mwen menm m tande yo, m pran lapèn pou m tande yo. Se vre ke. Yo kontinye, yo still kontinye ap teworize popilasyon an, men ou dakò avèm selon djòb yo ye fò yo fè djòb la? Fò yo fè djòb la, se djòb la yap fè pou mèt yo. Mentnan kòman nou ka kontourne sa? Pou nou chita avè yo. Fòk nou chita avè yo pou nou konnen veritableman. M pa konnen, si nan zòn ou an se tèl chèf gang kap mennen, fè yon delegasyon, gen moun ki gen lidèchip sa yo, lidè kominotè yo, kòmsi reyini moun yo Fon premyè seyans devalyasyon e denfòmasyon dedikasyon a moun yo. Sa m vle di pa la? Lidè kominotè yo, mete moun yo nan kominote a chita, di yo, Jodi a, Nou se manman pitit, nou se papa pitit, nou se pitit manman ak papa. Nou se pitit nasyon an. Mesye gang yo, yo kontwole prèske tout peyi a. Nou menm nou pa gen zam lan men nou. Nou pa gen mwayen pou n achte zam. E nou pa gen moun k ap founi nou zam. E menm si n ta gen zam sa yo, nou pral goumen kont pwòp frè nou yo. Sa vle di, sa n ap repwoche yo, se li nou pral repete. Ebyen, Bondye ban m limyè sa a pou m vin di nou, moun sa yo, yo se moun yo gon zòrèy yo ka tande. M konn tande, dèfwa, genyen ki fè dè apwòch trè sanse. Ebyen, jodi a nou pral teste sa, ki sa l ap bay. Pa mwayen dyalòg, nou pral chita a moun sa yo pou nou konn ki sa yo vle epi n ap mete n ansanm avè yo. Se vre gen anpil nan nou, bandi yo tiye manman nou, yo kidnape, yo vyole, eksetera. Men, Sa yo gentan fèt. Se kòman anpeche l pa kontinye fèt. Konprann sa m di a? Moun sa yo m ap envite n pou n al dyaloge avè yo a, yo fè sosyete a anpil tò, yo fè anpil krim. Dye sèl se konbyen de pitit ki san manman, konbyen de manman ki san pitit. Konbyen de papa ki san madanm konbyen de madanm ki san papa san mari ke moun sa yo fè tò se vre men jodi a nou rive nan yon limit pou nou di tèt nou eske n ka kontinye kite bagay la ap fè wout li konsa moun ap kontinye mouri e yo kontinye ap pran komisarya Se sèl fòs nou gen k ta ka konbat yo. Men, jodi a, di tèt ou, Konbyen de polisye nou kwaze nan lari a inifòm? Ou konn poukisa yo pa mache nan lari a inifòm? Paske yo menm tou yo an danje devan puisans gang yo. Konprann byen sa m ap di a. Anpil polisye anndan peyi a, se nan komisarya wi y al met inifòm. Men yo lè yo nan lari a yo an sivil wi. Gen nan yo menm a zam yo pa mache wi. Humm kat polis yo genyen an yo pa mache avèl non badj la yo genyen an yo pa mache avèl paske bandi yo plis bandi yo ou paka idantifye yo yo pa gon inifòm e bandi yo yo stil kontinye ap fè rekritman gen anpil jèn ou pata panse ki nan banditism lan. Bon, yo pa konn sa pou yo fè. Donk, ou wè, ou gen yon gwo popilasyon k ap grandi anndan sektè sa a. Sa vle di, le banditism, l ap fè chemen l. L ap grandi san w pa rann ou kont. Nou pa wè se yè la l janvye. Men jodi a la, nou gen tan ap travay pou out wi, uityèm mwa de lane wi. Se kat mwa k pral rete pou ane a fini. Sa vle di tan ap kouri. Bagay yo ale vit. Donk, twa mwa sa w ou genyen w pa wè tèl jènjan ou te wè sou katye w la. E ou pa tande nouvèl lanmò l. Se lan yon gang lap pran fòmasyon wi. E nou ipokrit. Gen gang ki gen se polisye menm kal fè fòmasyon pou yo wi. Hum! Fò nou sispann a ipokrizi sa pou n avanse. Antouka, e se pa preche map preche nou pou n al negosye a gang pou nou vin gang. Se pa sa m di. Men M tande M tande apwòch ti mesye gang yo gen ladan yo yo plis pale verite ke otorite yo nou ka pran yo o mo fè dè delegasyon ou konprann pou nou pou mwen menm nou ka defye nou ka demaske ni entènasyonal la ni oligak ni moun nan leta yo apati de demach sa. Paske yo menm yo pap janm fè l. Men nou menm. Se pa achte manchèt pou nou prepare pou nou fè bwa kale. Bwa kale a te gen yon epòk li te ka gen yon sans, li te ka fè efè. Men jodi a, pa gen anyen k di bwa kale a pral mache. Ebyen dyalòg la pou mwen menm, li se sèl chemen jodi a n ka pran o nivo sektè yo pou nou chita a moun yo tande yo fè yon sèl avè yo. Paske Meyè fason lè w pa ka konbat fòs la, se pase w pase men l nan do l, ba l pawòl la pito. Ou pa ka goumen avè l. Se sèl polis nasyonal la nou genyen. Lame s on ti bout bagay li ye. On ti bagay tou piti l ye, li pa ka ouvè kò l. Ameriken anpeche l ouvè kò l tou. Fò nou di bagay yo jan yo ye a wi. Ebyen ki lòt mwayen w genyen ke chita pale avè yo, fon antant? Konnya, m pa di sa pral rezoud pwoblèm nan a san pou san, paske yo gen zam nan men yo. Kounye a yo menm, an fonksyon de sa n gen avè yo kòm dil, y ap aksepte pou yo depoze lèzam, epi si Leta vle, y a fè swivi yo. M te kontan pale avè nou, a yon lòt chapit nan emisyon sa a, Kòman, avèk kiyès?

Kòman? Avèk kiyès n ap sove Ayiti? Yon gwo kesyon ki vo de, k ap pèmèt ou reflechi sou pi bon chwa kowoperasyon entènasyonal sou plan jeyostratejik e politik, ki fòm de gouvènans ak pwofil dirijan ki gen karaktè ak diyite, Andedan yon pwojè sosyete ki gen pou pi piti 50 an, k ap pèmèt Ayiti soti nan tou kote l ye la, ou menm ki gen chans swiv chapit emisyon sa, sèl fason w ka ede l grandi se pataje l avèk yon frè, yon sè konpatriyòt, konsa, levanjil chanjman tout bon peyi Dayiti a ap pwopaje, epi souflete konsyans chak grenn nan nou. Non pam se Kenny Morose mèsi pou pasyans ak atansyon w te prete ak emisyon sa. Nou kase randevou pou yon lòt emisyon tou nèf. Se toujou yon plezi pou m pataje sa m genyen kòm konesans ansanm avèk nou menm konpatriyòt ayisyen, ayisyèn. M envite nou abòne ak paj Radyo Klasik Gonayiv News pou kapab ankouraje travay nou. Kòmante, pataje l, abòne, ba nou yon like.